Epi Real Madrid se match sa n pral pale la a, Real Madrid gen ekip Pachuca a 3 a 1. Real Madrid ki te gen an di premye match la li fè li fè 1 a 1 kont Al Hilal te gen yon sòt de presyon sou li. Paske lè w fin, an tan nòmal lè Real Madrid tonbe nan poul sa n ka di se yon 9 pwen k dwe ap tann li. Men pou lanse konpetisyon Real Madrid pa. E pa genyen match la men pou dezyèm match la kont Meksiken yo, men sa te mal kòmanse pou yo. Sa mal kòmanse pou Real Madrid paske Raul Asensio, setyèm minit de jeu pral pran katon wouj. Wi, sa te mal kòmanse paske depi nan kòmansman match, Salomon Rondon fè aksyon ki te ka mennen gòl ouvèti skò a pou ekip Meksikèn nan Pachuca. E pi se sou yon aksyon de Salomon Rondon, Asensio, mwen twouve Asensio, pèdi sa k te fè fòs li pandan sezon an lè n t ap pale de kalite li, paske youn nan kalite pou yon defansè genyen se e sans de lantisipasyon e lentèlijans. Nan premye match la yo te oblije sòti li alamitan, li pa t bon dayè li te fon eli k te fè penalti a, E jodi a ankò, m panse ke plis eksperyans e entèlijans li te kapab jwe byen. Men fò moun yo konprann, èske li ko a pwen fizikman? Tout moun ki te konn jwe, depi kò a pa bon fizikman, dabò kesyon lisidite, esans, antisipasyon w ap pale a, ou p ap jwenn li. Paske ki sa li ye lè w kondisyon fizik ou pa bon? Ou gen tandans manke pasyans, ou enève fasil. O nivo frechè fizik mwen kwè ke fizikman misye poko a pwen paske jwè nou te wè ki te ranplase ki a Militao blese a ki te jwe tout sezon avèk Ancelotti a se yon jwè nou te twouve ki gen kalite ki gen durte menm si pasyans se pa pi gwo zam ni men toudenkou jwè sa pa ta ka bese konsa m kwè ke genyen pwoblèm fizik la k ap kale misye ankò yon fwa paske lè yo soti w a la mitan. de yon match Al Ahly, Al Hilal padon e jodi a la bonè bonè ou pran katon wouj pandan ke m kwè ke te ka li te ka jwe avèk plis entèlijans se vrèman yon mo yon vye nòt pou misye pandan ke Dil Olsen ou te kapab di ki fenk vini okontrè se li ki pou ta mande plis tan da e dadaptasyon. Pandan ke jodi a, Dinolsen se mèt defans, kalite sòti de bal, kalite antisipasyon plasman, menm si sou gòl la mwen kwè ke Dinolsen pat mete hors jeu e se sa ki pral mennen ke Salomon Rondon pral nan yon 1 kont 1 avèk Asensio, pou mwen se wouj merite. Wi, dènye jwè a prale nan kan an. Vwala, se te wouj merite. Non, m panse nan ka Asensio a, Bon, ou pale aspè fizik la, m panse mantalman jwè a poko la tou. M panse sa. Paske, e,
sa gen nan jwèt, nan jwèt la, nan spò men. Gen aspè fizik la, ki jan preparasyon ye pou yon match. E, avan match la. Epi, bon, ann di kèk tan tou. Paske, e pa menm grenn match ou prepare a, ki jan w te wè sa gen 2, 3 semèn avan. E Kylian Mbappé nou te wè l nan sezon e Paris Saint Germain. Dènyè sezon l nan Paris Saint Germain an, nan preparasyon l pat la, nou wè jan l antre mal nan sezon an. Li pa fè l.
Nan ka Asensio a se pa menm sa tou. Se kesyon mantal. E le fèt ke misye, non l ap site la, nan dosye anpil.
Ou ka mete l sou tab la. Paske misye se espanyòl, Don non l ap site non dosye ann Espay e chak lè l ap deplase l pral ekip li pral jwe yon deplasman y ap sifle l. Kote si e yon foutbolè etranje zenofobi an te ka vin sou tab la. Misye s on espanyòl, misye pa nwa pou n ta di bon se kesyon rasis ki melanje tout bagay sa yo. Sa vle di misye pa lan pa lan asyèt li la. E lè yon jwè nou ap site konsa a ou pa konn issu. E dosye a pou mwen li ka konplike pou jwe. Men kounye a se gwo diferans lan tou. Paske tout gwo jwe nap di gwo jwe gwo jwe a nan diferan pos. Se kesyon mantal la tou yo rarive jere an mouman doni. Gon mouman tou bagay la pat bon pou yo swa nan fanmi ou byen nan lòt bagay. Yo rive e surpase li pou yo jwe. Bon misye ase jwen Gen de bagay nou te ka mande yon nèg ki gen anpil eksperyans pou jere, li menm li ka pa jere l kounye a. Donk, petèt, m pa konnen, li ka toujou vin antre nan konpetisyon l, men sa k ap rive pou li a pa yon trè bèl nòt, paske gen yon nouvo antrenè anndan ekip la. Lè se yon antrenè ki te konnen w deja, li ka di a ou gen yon pasaj a vid, m konprann w ap retounen nan fòm ou. Men nouvo antrenè a, l ka konn gade ekip la, men li menm, sitou si w pa gen yon non w te genyen deja, ou pa t rele Sergio Ramos, gen yon tan l ka pa tann avè w. E pèfòmans misye a, kap rive l de yon titilarizasyon nan ekip Real Madrid la pou sezon 2025-2026. Ou ka wè ekip sa se Hussein kareman avèk Rudiger ki kòmanse. Non, Hussein nan, m pa konnen vre. Inevitableman lap la.
E jwè serye paske gon bagay li bay e ke Asensio pa genyen, se kalite sòti de bal la, menm si kalite sòti de bal Asensio long yo pa mal, men li kalm, li gen kalite sòti de bal, Mwen renmen antisipasyon l, m pa konn si lap pran ti pwa paske mwen twouve l frèl men lòt semèn nan wap kòmanse wèl nan je m, poukisa m te poze kesyon sou Asensio a mwen twouve li epè Kevens, m twouve l lou ou konprann mwen twouve jwè a epè jwè a pa sen fizikman men jwè m te wè nan sezon an pata ka on sèl kou bese men mwen byen kontan ou di sa. E jan bagay la ye la se Rudiger e Houssen lap ye. E sa l sanble.
Si si si Xabi Alonso pap fè yon defans a 3. Kòm li se yon adèp de yon defans a 3. Real pral jwe bonè a a 10 ou gentan di bon Real ki pa ki poko flanbwayan fizikman pral jwe a 10 nan yon chalè men Real moutre grand ekip paske a la mi nan nan nan peryòd Real pral fè 2 gòl la fòk mwen di w Real fon ti moute an pwisans nan peryòd cooling break la. Epi Real efikas. Real pa rate anpil gòl. Li fè 2 gòl nan mitan pandan l ap jwe a 10. E nou dakò ke chalè yo nwi ekip yo epi fizikman se poko sa. Fè 2 gòl yo efikas. M panse se te trè bon pou ekip Real Madrid la. Men anfas nan mitan sa a, si w t ap chache youn nan meyè jwè Real, ou t ap panse a Courtois. Vle di, vle di anfas se pa t move ke sa. Courtois jwe yon trè trè trè bon match.
Pachuca pa rive Andy nan moman match 2 zero l fon bon tan lap jwe an siperyorite nimerik, yo pa rive fè real madrid bay real madrid gòl pou mete real madrid sou presyon m panse se se petèt domaj pou yo paske on match 2 a 1 pa menm bagay lè l 3 a 1. Sitou 3 a 1 an.
E pandan yo mennen 3 a 0 sou ou, e pa menm bagay. Men lè l te 2 a 1 an, gon presyon te ka mete sou Real Madrid. E poukwa pa ou te ka di tèt ou, banm al dèyè egalizasyon an. Men yo pa janm rive egalize. Yo kreye kèk aksyon, e jan w di an, Thibaut Courtois. Li jwe yon bon match. Li jwe yon bon match, te enpòtan pou ekip Real Madrid la. Men Real Madrid ki trè letal devan kan an. Valverde pral fè twazyèm gòl la. Vreman, 2 aksyon vreman 2 gòl. Wè, epi Valverde pral fè 3 zewo a. E 3 zewo a vini nan moman Real Madrid te bezwen. Paske si n ap sonje kontèks match la lan peryòd sa a, se Pachuca ki te lan tan fò l. Wi, se Pachuca ki te lan ki lan tan fò l lan peryòd sa a. Men Real Madrid pral fè 3 zewo a, ki vreman bon pou li. E 3 zewo se di ke e yo asire viktwa yo. Pachuca pral vin redwi ekar la apre. Men sko a pa bouje 3 a 1. 3 a 1 epi Real Madrid genyen. E m panse son trè bon rezilta pou yo. Tach la se katon wouj la. Paske m tap renmen yon pi bèl ekspresyon foutbòl. Poko gen ekspresyon.
Men poko gen l jisteman. Men esansyèl. Esansyèl la ou fè viktwa a ke yo pat genyen nan yo pat genyen nan premye match yo a. Paske ou pa ka neglije sa, paske viktwa a rete viktwa a, nap pale de yon kèlkeswa sa wap di de Real fòk ou dakò se yon antrenè ki apèn vini, fòk ou bal tan e nou konnen ke nou wè nou wè kòman chalè a deranje jwa 10, vle di jwa 10 lè wap jwa 10. Ebyen si w tap genyen pou kouvri yon pous teren ou kouvri 2 paske ou ap palye absans yon kamarad ou ki sòti. Ke ekip la te bon pati li domine Real, Real jwenn efikasite li menm si se nan dezyèm peryòd e menm nan tan fò Pachuca Real fè 3 zero malgre depans enèji ebyen sa bon gon bagay Xabi Alonso ap di tèt li ekip mwen an efikas se sa wi travay la lè w ap kòmanse yon travay Fòk ou wè kibò w ye a kibò w pa ye. Gon premye bagay ekip la efikas e jodi a li start paske Rodrygo te nan match Al Hilal la, Rodrygo pa start jodi a li mete Ada Guler ki peye paske e nan pressing nan eseye kouri ekip Pachuca t ap fè li te genyen plis jwè ki pou te mete pye sou balon an lè ou genyen Ada Guler ki kapab ba w asiz teknik Gon moman li vin moute ti Brahim Diaz ki pèmèt li konsève balon an. M panse m panse m panse se byen, se yon nòt pozitif, menm si gen anpil pawòl nou kapab di dan le je, men nòt pozitif la, ekip la reyaji a 10, epi ekip la te efikas a 10. M panse se se vrèman yon bon bagay. Pachuca se pa pi bon advèsè pou jije Real Madrid. Men gon bagay mwen sèten, ekip Real Madrid sezon 2025-2026 la dwe al nan yon mitan teren, ki nan wòl Regista a. Sòti bal Real Madrid wi, Dinrison gen yon Li gon bon, li gon bon sòti bal, bon sòti bal. pas aratè li yo trè bon, Misye son bon son jwè. jwè kòm aryè santral li gon trè bòn lekti Gen de afè, jwèt la, gen afè. misye bon. Men sa k genyen, avèk nan ka misye a, yon jwè k ap jwe devan l ki ki gen kalite tou, l ap mye pou òganizasyon ofansiv ekip Real Madrid la. Pase Dinrison se se aryè santral li ye. Menm lè l wè jwèt la byen, menm lè gon sòti bal, yon wòl yon milye de teren. Santinèl ki nan wòl rejista a ap ka fè, sa l genyen kòm wòl, se pa li Dinwissen genyen. E moute Dinwissen pa moman, li ka mete Real Madrid nan yon dezòganizasyon. E sa k fè Real ap bezwen yon moun nan mitan teren pou òganize jwèt la. M pa konn dèyè kiyès yo prale. Men mouche si yo fè Si yo kapab divize tach la ak Arda Guler pou sezon an ap jwenn yon bagay wi. A ki yès lap divize? Lèm di divize a. Ann imajine tou nap tounen nan match la paske nap gen poun pale de 9 Real la. Paske gon remiz li fè se sa Real bezwen li bezwen gon moman li bezwen jwè do o bu. Wap pale de Garcia?
Garcia map gen poun pale. M panse ke si Real si Real pa jwenn paske nou dil lè w gade sou mache a moun ou kapab al chèche yo pap baw Vitinha ki se pwofil sa. Chelsea di l pap vann Enzo, ou pap jwenn Mac Allister. M ap pale de pwofil ki te kapab ede a. Men sa m kwè ke si Real fè ti efò sa, li divize tach la avèk Arda Guler li kapab jwenn yon bagay. Arda avèk kiyès? Avèk Bellingham.
Paske Bellingham se yon trekartista. Pa gen pwoblèm Bellingham ap jwe wo a, ou ka toujou kite l nan espas wo a. Paske li pa 10 tradisyonèl yo men l se yon 10 ki jwe antre lè lign. Kounya an imajine ou divize tach la avèk Arda Guler. Deja gon premye bagay ki rive Real, li gen yon jwè ki kapab bal sòti bal la paske lè w gen Rudiger avèk Asensio, ou genyen ou ka ou gen 2 aryè petèt ki kapab sòti balon an lang long an dyagonal, men kounya a gon premye bagay ki rive Real ki bon pou li. Li gen yon aryè santral ki ap grandi, ki gen yon kalite sòti de bal, ni kout, ni long, nap pale de Dean Hudson, kout long epi l genyen kalite pas rasòl avèk Dean Hudson, gon premye mal tèt ki sòti, ou ka sòti de bal la avèk yon aryè santral. Kounya nou pran yon dezyèm pati teren an epi nou fè Arda Guler konfyans, paske Arda Guler se yon jwè de posesyon, ki genyen yon bòn baz teknik. Kounye a lè balon an pral rive nan zòn ripti a, ebyen nou jwenn yon trekartista tankou Bellingham. Paske sou grenn kous la, m al chache l nan Dinolsen, m al chache l nan Arda Guler. Li kapab pote, kounye a èske Xabi Alonso ap dakò pou l fè konsesyon pou l fè nan mitan teren epi kapab fè Arda Guler konfyans paske m sot di w sa talè a, jodi a siperyorite teknik E kenbe balon Real genyen an, se lè l gen Arda Güler, l moute, li moute Ceballos, li monte Brahim Diaz, li vin gen l, m panse ke yo kapab divize tach yo konsa. Xabi Alonso li menm li prale gen gen filozofi pa l. Li di pou moun lè moun ap gade Real Madrid li a, sezon 2025, 2026, fòk yo di m anvi gade ekip sa pou l fè, pou l jwe byen. Li poko sa, li poko sa. E egzanp ou pran an, bon, Dinwissen nan, Bellingham, tou sa, sa k genyen, e sa k fè m renmn. Se pa, m pa gen okenn dout non sou kalite sòti dbal Dinwissen sou pas li yo. Misye, misye bon. A ratè e a mi-otè. Misye bon moun.
E, pou mwen se, se nan wòl la. Paske w ka toujou ka fè bagay la byen. Kounye a se lan wòl la, lè sa mande. E jwè sa pa moman, gon moman l ka vle fann teren an. Paske l pa lan wòl la, l ralanti. Kontrèman avèk yon nèg ki nan wòl sa menm. Ya, ya. Paske sa k gen? Welo kòmanse ap òganize jwèt la nan wòl rejista, medyan defansif wap kenbe balon an. Menm lè w, se yon doub avantaj ou kreye pou ekip ou a. Paske sa k genyen, si defansè ki nan do yo gen kalite, la se Barcelone Guardiola kap monte nan tèt mwen. Piqué te ka sòti a balon. Men lefètke l gen Busquets devan l, Busquets ka fè djòb la, ka kòmanse òganize a, Piqué pa bezwen al pi lwen. Piqué pa bezwen li menm, gon gon sòti de bal yo pa bezwen fè l paske depi ou bay Busquets balon an, l ap chache Xavi, l ap chache Iniesta, gon modèl pas li gen, l ka voye balon pi lwen. Kounya, èske gen moun, ann di nan pati teren Real Madrid la, Wou pre egzanp Bellingham lan. Men eske Bellingham. Non Bellingham se se nan Trecatista wi. Emen se pi lwen. Ou ap pale Ada Guler ki ka desann. Pa bliye m di w Olsen, m ba l premye pati soti bal epi m ba w Ada Guler. Men eske Ada Guler. Men l ap ba w baz teknik lan. Wi wi m dakò.
Bon ou pa genyen.
Bon si w pa genyen ou pa ka fè. Kounye w ap reflechi si yo pa genyen ditou.
Pa genyen, men fò jwenn yon solisyon. Menm kounya eske jwè sa a, li gen baz teknik lan vre? Eske l ka tounen? Bon dabò eske yo ka fè l konfyans pou l tounen? Pou l nan kesyon òganize jwèt la? M pa mande l. Eske l ap rete la? Wi li pap ka, li pap ka fè kous la men wap jwenn yon verite. Se, paske pa genyen. Re, nou gade sou mache a, nou gade modèl yo, dayè pa gen Pirlo, depi pa gen Pirlo, pa gen Xavi, pa gen Iniesta, pa gen Kroos, Avèk Pedri jodia pa genyen modèl Regista Real ap bezwen an. Ebyen mezanmi nou pa ka rete tout jounen Real pa gen Regista non sèl koze. Fòk gen solisyon. Solisyon an se sa m pwopoze a la. M dakò sa ka yon solisyon. Men sa m tap di a e te fevriye oubyen byen avan. Men lèfini sou ekip Xabi Alonso tou. Men kounya son nouvèl sezon. Real pa ka lan bagay. Wi men banm di w. E solisyon yo la pandan n ka depanse kòb nan Xabi Alonso nan Bayer Leverkusen pat gen Regista non. E Granit Xhaka wi fòk ou jwenn fòk ou adapte w.

Wi je ti te fel an 2019 avek Brezil. Ebyen nap rete la nou Paul Regis Canaria. Ebyen fok jwet la mache ou gon jwè de posesyon ki gon bon baz teknik ki rele Ada Goulert demelo poul vin chache balon an. Men sa w di a konpetisyon sa ap gen ton tès wi pou real nou pral wè l wi. Ebyen epal jwe avèl. Non men jodi a e lap di w. Menm si jodi a nou paka jije Real ya byen si. Katon wouj men malgre sa Real li menm bon se te Pachuca anfas la men. Se pa nan match sa m pral jije Real Madrid tout bon. Men m pral renmen wè sa vre. M pral renmen wè kijan misye ap adapte l. Men misye, dapre sa k ap di nan laprès espanyòl, misye klèman bezwen yon jwè la. Non men nou tout dakò ke k ap gade jwèt la nou wè Real bezwen yon moun ki pou dikte jwèt la. Men jodi a la nou di men modèl moun ki ta dwe ap dikte jwèt la. Bon dabò sil ta di Enzo Enzo pap ka fèl pou kòl men li kapab ede li Mac Allister pap ka fèl pou kòl li kapab edel ebyen si Real paka jwenn moun sa yo wap jwenn li nan nan Ada Guler
menm si se pa on jwè kap devan defans menm jan nan nivo Toni Kroos men fòk li jwenn li se poutèt sa yo pran Xabi Alonso poul pote solisyon ak pwoblèm ki gen la a. M panse sa, m panse ke nap bay antrenè a tan pou nou wè men jodi a m panse ke yo ap gen sòti kanmenm. Kòmantè Vinicius nan match sa Real Madrid fè pifò ap jwe an 10. Vinicius, Vinicius, Vinicius, 10? An Real Madrid ap jwe an 10. E pa non kap jwe, e pa Vinicius. Ou manke fèm kouri.
Non monchè. Si Vinicius jodi a la jan lap jwe ka 10 nan foutbòl, m al chita yon lòt kote, m gad yon lòt spò. M pa konn si nan 26, 27 an men Vinicius poko nan Porta nan dikte jwèt. Bon, m pa, m pa konnen. Pa gen twòp bagay ou ka di, li te yon jis yon jwèz ou te. Bon, jan l te pi mal avan yè a, paske balon ki chanje al nan bò Arnold, ki jwe sou Gonzalo ki fè remiz nan do Obi, se li. Wè, wè, li te sou aksyon sa vre. Balon twazyèm gòl la, m ka ba l yon kat edmi. Nan. Li pran yon 4 et avan yon e pa 2 n te ba li? Nan men jodi a l fè yon 4 et demi. Men sitou Real Madrid t ap jwe an mwens fòk nou pran sa an konsiderasyon. Men pa sa k fè l pa fè yon gòl, yon pas, li pa ka, li pa desizif tou non men li fè yon, li pou pou mwen jodi a l te pi mou. Li te miyò pa rapò avèk, pa rapò avèk, pa rapò avèk, pa rapò avèk dènye match Real Madrid la. Jan m di w la sou balon k chanje sou Arnold la l te ladan. Balon avan dènye, bon balon k pral jwenn jwè k pral fè pas pou Valverde a l te ladan. Li fè yon 4 et demi. Ou konn poukisa klèb ewopeyen yo Yo dwe kòmanse moute an entansite nan konpetisyon an. Paske ba ou, nou pral di, a yon moman done se chalè, ou byen se fen sezon. Men son verite wi chalè a. E pa yon manti nap fè non.
Men a yon moman done,
fòk ou fini pa adapte avèl tou. Nou dakò. Gon moman fòk ou fini pa adapte.
Depi nan twazyèm match.
Depi nan twazyèm match fòk ou adapte. E pi. Nan map gade yon chif sou kesyon anpil match ekip yo jwe. Sou 12 dènye mwa yo, Flamengo se ekip ki jwe plis match ay. Wi men nan 72 wi. Nan ki peryòd li jwe l la tou. Non lè w di peryòd non 12 dènye mwa vle di 12 dènye mwa yo. Sa vle di de mwad jwen 2024 jiska mwad jwen nap pale la. Li pa nan konpetisyon la.
Li nan konpetisyon la tou. Nan de lòt yo te nan konpetisyon tou.
Wi non men nou te nan klima yo plis. Wi nou te nan klima nou gen kantite match. Gen klima yo tou. Gen klima nou tap gade tout sa yo. Paske poukisa m di klèb ewopeyen yo dwe kòmanse leve nivo a, moute an entansite. Bon, kèk ladan yo Bayern li menm li genyen Boca e y ap vanse. Paske lè n nan dezyèm tou, kalkil ou ka fè lè w pèdi yon premye match oubyen w fè yon match nul, men nan dezyèm tou pa gen pa gen wout pa bwa. Ou pèdi epi w rantre lakay ou. Sa vle di nivo a dwe leve la. Apati de twazyèm match menm gen de ekip m pral renmen wè yo, m pral wè kijan yo ye. Paske klèb brezilyen yo, Klèb ajanten yo, yo antre tou bon anndan konpetisyon sa. Bon, kontèks la, tout sa n sot di yo bon pou yo, men, sa bon pou yo tou pou konfyans. Sa ki te gen, sa k ap fè pè an Ewòp la, yo rive nan yon sitiyasyon kote yo di, enben ok, nou pral jwe, nou pral jwe anfas yo. E jisteman klèb brezilyen yo montre l la. Men klub brezilyen yo, e m poze kesyon sa sou paj Facebook mwen yè. A yo ka chanpyon?
M di, eske m panse yon klub brezilyen ka genyen konpetisyon an? A si se avan. E m poze kesyon mwen, m panse l wi. Si avan m te gen dwa di m poko kwè men yo ka yo ka fè kou a papa. Non, paske son son konpetisyon de koup li ye. Ou pap nan tann ekip la ale retou frè. Bagay, si ekip la fin bat ou 1 zero, match retou lakay ou, piblik avan ou pral ba l 2, 3 zero, pa gen sa. Uityèm de final ou gen match. Si w pa pare yap bon sou ou. Nan klèb, jiska prezan la, ou kapab jwenn yon uityèm de final nenpòt 6, 7, 8 klèb ki sòti an Amerik.